Ayisyen, frè m avèk sè m yo kòman nou ye? Yè pandan m ap fè live tiktok la, twazyèm live tiktok pou wikèn nan, papa m ban mwen yon gwo revelasyon. Yè pandan ke m ap fè live tiktok la, pandan ke mwen anba enspirasyon papa m Ayiti, lavi pou toutan, li ban m yon gwo revelasyon ki kapab itil ou menm pandan ke li itil mwen tou e l kòmanse itil mwen. Kisa revelasyon sa ye? Premye bagay, revelasyon sa li senp, sè ke pou ke ou kapab vini yon nasyon sipè pwisan e kèlkeswa kote ou ye, ou bezwen rekonekte avèk pwòp rasin pa ou. Pou ke ou kapab vini yon nasyon sipè pwisan, pou kapab vini yon eleman, yon ekstraterès ayisyen sipè pwisan, fòk ou al chèche konekte avèk rasin pa ou. Mentnan kounye a la se kisa ki se rasin ou? Sa ki se rasin ou? Se egzakteman sa ke enèji ou konekte ansanm avèk li a. Ban m yon egzanp ki senp. Genyen yon nonm yo rele Jak Ma. Jak Ma se yon chinwa ke misye ye. Jak Ma, lè l te jenn ti gason, pi gwo rèv li se te ke li ta ale etidye nan Harvard University. Harvard University se yon se yon yon inivèsite prestijyez ki twouve li nan Etazini, usa, oubyen nan Etazini Damerik, oubyen usa. Donk, lòske li te jèn tigason, pi gwo rèv li se te ke li te li te al etidye nan domèn Harvard University nan yon domèn ke ki te chè a li menm. Eske m konn domèn nan? Non. Men sof ke istwa a rakonte ke li te li te pi gwo rèv li se te ale nan Harvard University. E se pa yon istwa ke yo bay de li. Se Jack Ma li menm menm ki bay istwa sa a de pwòp tèt li ankò. Li di konsa ke li eseye e admèt tèt li nan Harvard University 11 fwa. Etazini Damerik fout l an kalòt pa w. Petèt ke se paske li te yon Chinwa. Paske ou konnen gete toujou te gen lagè fwad ki te egziste ant Etazini a URSS avèk Etazini avèk Lachin. Chak fwa ke Jacques Ma vle rantre nan Inivèsite Harvard University, yo fout li yon kalòt yo mete l deyò. Sa fè 11 fwa. Gon lè, epi gon lè misye rive, misye di ou konn sa k pase? M pral pran revanch mwen sou yo menm. Jacques Ma tounen nan pwòp e mistik pa l, e Jack Ma vin e vin kreye sa yo rele Alibaba, e Alibaba vin yon konpani ke tout moun konnen, ou konn Alibaba, ou konn AliExpress etc. Etc. Donk, se apati de la ke lè Jack Ma reyisi, mentnan devine kisa? Se Harvard University kap achte figi Jack Ma pou vin eksplike E etidyan ki gen lakay yo, kòman li fè pou l reyisi? Paske Avad sonje ke li te fout misye yon kalòt onz fwa, li te fout misye deyò, li di misye, m pa bezwen ou menm, m pa bezwen chinwa tankou ou menm nan afè mwen. Donk sa ke m ap fè a la, m ap fè l pou tout lòt peyi, sitou nan peyi alye nou yo, men pa ou menm. Men Jak Ma te tounen nan rasin li. Jak Ma te tounen nan mistik pa li. Jak Ma pa t e vin kole sou mistik e Etazinyen yo pou ke li menm li te kapab eseye reyisi.

Le Boudis, se lakay Dalaï Lama a la, anwo a la, o Tibè, sou tèt sou tèt Lachin pa lotbò, toupre toupre Aktik la la lotbò a la a ki fè vwazinay ansanm avèk Larisi. Men, relijyon, e m ap di relijyon, mistik prensipal Lachin se le Mongòl. Èske ou konstate ke an nan Lachin pa gen katolik, nan Lachin pa gen pwotestan, nan Lachin pa gen islam? Paske ni katolik la, ni pwotestan an, ni lislam nan, ni katolik òtodòks ris la, se pa mistik Lachin ke li ye. W ap wè ke chak peyi sa yo ke m sot site la yo, yo, yo reyisi avèk pwòp mistik pa yo. Larisi reyisi avèk pwòp mistik pa l. Se mistik Lari, pa Larisi a ki fè Larisi pwisan e fò konsa kòm nasyon. Ok, le Mongòl, se sa yo rele mistik Lachin nan. E se mistik sa a ki fè ke Lachin pwisan e fò konsa. Se menm mistik sa a ki pou, ki pou Lachin, se li menm ki pou le Japon, se li menm ki pou lè Kore egalman. Donk la Risi li menm mistik pa la Risi se la katolik òtodoks alòske mistik pa la Chin se sa yo rele le mongòl èske ou konprann donk wap wè tou ke e anpil peyi la ke kite kite nan sitiyasyon difisil yo yo retounen nan mistik pa yo yo retounen nan sous pa yo e rekòmanse redekole kiyès yo ye wap wè ke gen 3 peyi nan afrik.

Mentnan, a kiyès ke w wè twa peyi sa yo m sot site la yo, Le Mali, Le Burkina Faso, Le Niger, konekte tèt yo pou wè yo reyisi? W ap wè ke yo yo konekte tèt yo avèk avèk yon lòt mistik ki fè ki fè bòn akò avèk mistik pa yo a. Ki mistik ke li ye? Katolik òtodòks ris la. Katolik òtodòks ris la konekte trè byen avèk sa yo rele Lislam nan. W ap wè ke Tchyetcheni de Ramzan Kadyrov se islamik ke yo ye. Donk pwiske le Tchetche tenu de Ramzan Kadyrov kore kominike trè byen avèk avèk Katolik Òtodoks la e y ap reyisi ansanm, y ap fè dè pwogrè fenomenal ansanm e le Tchetcheni ki se lislam l ap batay pou Larisi la a avèk e e ann Ikrèn kont tout peyi Katolik Womèn yo enben w ap wè ke 3 peyi sa yo m sot site a la, le Mali, le Bekina Faso, le Nijè y al konekte mi y ap kole y al konekte tèt yo avèk Larisi pou ke yo kapab fè afè. Pou ki rezon? Paske pou w reyisi fòk ou tounen nan mistik ou. Depi anviwon 3 zane, le Mali, le Burkina Faso, le Niger pa gen sa yo rele katolik women nan kap fè kap fè e defè lakay yo paske yo menm yo se islam e se eleman kap pike tèt yo atè kap priye Allah ok pou kiyè kiyès pou kiyès peyi sa yo ye peyi sa yo se se mwatye ayisyen yo ye avèk mwatye afriken pa kiyès ok le Mali, le Burkina Faso, le Niger se pitit pitit Abraham Avèk pitit pitit e fanm sa a ke yo te rele Ejipsyèn sa a, yo te rele Agar, men lè w te di Ejipsyèn, ou te di Afrikèn. Èske yo li klè pou ou menm? Donk yo se san mele, e sa k fè w wè yo se dè Islamik, ou wè y ap priye Allah. Ok. Donk yo menm, pou ke yo kapab reyisi, yo te tounen nan mistik. Yo te chase sa yo rele anbasad de Frans, yo chase sa yo rele anbasad dè Etazini lakay yo. Yo mete deyò tout baz militè fransè lakay yo, tout baz militè etazinyen. Pou ki rezon? Paske. Ou pa ka gen yon fòs lame epi mistik pa li se islam, alòske ou gen lòt fòs lame etranje, mistik pa yo se katolik womèn, se katolik e sodòm e gomò, katolik masisi trans avèk etsetera. Donk yo te fini pa konprann ke se duel ki te genyen lakay yo a, teyoris ki te genyen lakay yo a se lefèt ke yo t ap evolye nan mistik pa lòt moun, Enben, finalman, yo gen, yo te vin gen la bonne idée pou yo te tounen nan mistik pa yo. Se egzakteman sa Jack Ma te fè. Jack Ma, lèske l t ap eseye vin nan Harvard University, li te kite mistik pa li ki te Mongòl pou l te vin etidye nan mistik katolik womèn nan, nan ka nan mistik katolik Sodòm, Gomò, Masisi, Lesbyèn, Trans lan. Enben, Jack Ma te konprann ke E li sanble ke zansèt Mongòl li yo ta pale avèk li pou di l konsa ke se paske nou pa vle w al la ki fè ke ki fè ke nou nou ki nou fè nou kite ke malfèktè sa yo fout ou deyò plizyè fwa dotan plis ke yo te gentan gen dan kont Lachin deja. Donk lè Jakma tounen nan pwòp rasin pa l ki è le Mongòl, non yon peyi kote ke yo pa tolere ni katolik, yo pa tolere ni pwotestan, yo pa tolere ni vodou, yo pa tolere anyen menn, yo senpleman rete fokis sou pwòp enèji pa yo, enben w ap wè ke Jakma te reyisi. E jounen jodi a prèt tou Lachin tou son peyi ki te toujou yon peyi ki komèsan, kap fè gwo komès etetera. Malgre katolik women nan te domine yo pa Langletè, Langletè te domine Lachin, Langletè te domine Lend, Langletè te domine yon pakèt peyi nan Afrik tou, Langletè te domine nou menm tou sou kontinan sa, e sak fè ke yo fout nou 2 repiblik sou zile nou an, yo fout nou yon repiblik Dayiti a Afriken yo, ak yon repiblik Dominikèn a blan Ewopeyen yo. Se Langletè ki fout nou 2 repiblik sa yo, 2 repiblik sa yo pa egziste. Legalman yo e istorikman yo pa egziste. Èske l klè pou nou? Donk, lefèt ke Larisi rete nan pwòp mistik pa l, Lachin rete nan pwòp mistik pa l, Liran ki se islamik rete nan pwòp mistik pa li, w ap wè ke yo se de nasyon ki trè trè fò. W ap wè tou ke, ke, ke, ke sa yo rele le Venezuela avèk sa yo rele le Kiba, yo plis konekte avèk mistik katolik òtodòks ris la olye ke yo konekte avèk mistik Katolik Women nan, Katolik Masisi a. Pou ki rezon? W ap wè ke se rezon sa a ki fè ke Hugo Chavez, jiska jounen jodi a la, ou genyen sa yo rele prezidan Venezuela a la, Maduro, ki toujou ap teni tèt avèk Etazini. W ap wè ke le Cuba li menm li teni tèt avèk Etazini pou anviwon 60 an. E jodi a la, Cuba fè pati de BRICS. Pou ki rezon ke Cuba te kèn teni tèt, Cuba te ret pwisan, le Venezuela teni tèt, le Venezuela rete pwisan, se paske li ale nan mistik ke l santi, ki se vrè mistik pa li. Sa vle di ki sa? Ni le Venezuela, ni le Cuba, mistik yo plis soti nan Ewòp de Lwès, nan katolik òtodòks la, olye ke yo retwouve enèji yo nan katolik womèn la. Sa vle di ki sa? Nou menm ekstraterès ayisyen yo, nou menm nou gen mistik pa nou tou. Menm jan ke, an nou di konsa ke la Chin gen mistik pa l, menm jan ke la Risi gen mistik pa l, menm jan ke 3 peyi AES yo kap fè pale de yo aktyèlman la a, spesyalman pòt pawòl yo ki se Ibrahim Traore ya fè pale de yo, yo gen mistik pa yo ki se l'islam ok, enben nou menm tou exat Haïti sou kontinan sa ki rele kontinan Haïti ya nou fout gen mistik pa nou tou, mistik pa nou rele Haïti le Dieu vivant et vrai sèlman Dieu vivant et vrai ki existe ya rezon ki fè ke jounen jodi ya la lavi nòmal makak Sitiyasyon nou osi dur jan ke nou wè nou ye a, son sèl bagay ke nou pa fè. Nou abandone mistik pa nou, nou abandone rasin nou pou nal kole sou rasin pa lòt malfèktè. Ok, se katolik women nan pa mistik pa nou, paske lapateni a Ewop. Vodou a pa mistik pa nou, paske li apateni a lòt pati nan Afrik lotbò a. Ok, E katolik e e katolik e o e e e apostolik la ki se pwotestan li pa mistik pa nou paske li apateni avèk lewop pi rèd kisa ki le mistik pa nou mistik pa nou rele ayiti h-a-y-t-i ki se le tan ki se la dominasyon siprèm epi le ayiti li menm li kreye ayisyen an ki se yon dezyèm gouvènman ki ki e ke li kreye donk pou ke nou menm nou ka tounen nan sipèpisans nou pou ke nou ka tounen pèp ke ou wè ke yo pale de li menm anndan Bib la ankò, fò n tounen nan pwòp mistik pa nou. Se sa Papa nou di nan 2 Kwonik chapit 7 vèsè 14, Si pèp mwen an, Ayisyen yo, sou yo menm non pa m envoke, Ayiti, detounen yo de mistik etranje ke yo t ap suiv yo, de dye etranje ke yo t ap suiv yo, pou yo tounen nan pwòp mistik pa yo, m a bliye yo te abandone m. M a restore peyi yo ankò. Li di sa tou nan Ezayi chapit 61. Li di konsa ke bèf yo konn mèt yo, bourik yo konn mèt yo, kabrit yo konn mèt yo, lapen yo konn mèt yo. Lè yo wè mèt yo ap vini, yo kontan paske yo konnen ke mèt yo pral mete yo manje oubyen bwè dlo. Men li di ke nou menm ki se pèp sa, ki se pèp ayisyen sa, nou pa konn kiyès ki mèt nou, Nou pa konn kiyès ki mistik pa nou. Nou tout nou egare, nou tout nou pèvèti. Nan nan Sòm chapit 14 vèsè premye, Papa nou di konsa ke, Lè ensanse a di Bondye pa egziste. Poukisa? Paske li pa rekonèt mistik pa li kòm valè, l al konekte sou mistik lòt moun. Sa k se ou wè ke ou e pou santi w byen fòk ou fòk ou woule machin ewopeyèn, fòk ou mete Gucci ki se mak ewopeyen oubyen fòk ou mete fòk ou mete yon mak, fòk ou woule Tesla ki se mak ewopeyen ki pa Etazini. Oubyen ou santi w pi byen lè w nan peyi etranje ke lè ou nan pwòp peyi pa w, enben w bezwen konprann sa k fè sa. Sa k fè sa se lefètke ou konekte a mistik blan ewopeyen, e sa k fè se tout bagay ki se blan ewopeyen ki enpòtan pou ou, alòske ou abandone mistik pa w la ki se tou pwisan an. Èske w konnen ke kèlkeswa mistik ke m sot site la yo, mistik ke yo itilize pou yo kapab pwisan, se mistik pa w la, sa k rele Ayiti a wi. Se rezon sa ki fè ke w wè lè Nasyonzini, se la a lòt bò a la Nouyòk, sou kontinan sa a ke l ye. Se paske, lò, lefèt ke w wè Atèn, Statue de la Liberté ki se Atèn, ki se Lewòp, la a sou kontinan w lan, e nan menm eta sa ki rele Nouyòk la, ou wè Lòganizasyon dè Nasyonzini, se Lewòp avèk Lafrik ki konekte sou tèritwa w la, sou pwòp mistik pa w la, Ayiti, pou yo menm yo ka gran. Mentnan, si w bezwen gran, ou bezwen fout abandone tout lòt mistik sa yo,